M di misye depi l lage m la m pa pa jwenn kay sè m lan. Bon depi Ayiti m son nèg eklere la misye panse m t ap vin pèdi la menm.
O! Mezanmi! Apa ti Dye poko janm mennen Dye ban mwen la tann dat sa? Waw. Sak de fè sa, sak pase la? Kèp bon fon ti apiye la. E misye konnen l pa konnen kiyès mwen ye non. Se pa kay sa, m pase kay sa e pa li menm. E nimewo kay la sa? Poudye pa, se kay la wi. Ah men sèm! Sak pase Jay? Sak pase konsa? Bon pou dat Ti djwal deyò epi ou pa janm vini. Sèm, ou konnen depi Ayiti son nèg eklere m ye. M konn sa. M jis di misye lage m nan wout la la, mwen eseye de bèl kay, epi mwen menm m fouti mache. M konnen m pa t ap pèdi men adrès la la. E sa m konnen.
M konnen nèg eklere w ye depi Ayiti ou eklere. Se pa Ayisyen k ap vin fè w eklere non. Mezanmi Sèm, kòman Sèm bèl mesye.
Enh!

Ou konn koman peyi a ye deja mizè grann tina mande m pou Li mande m pou chak jou wi sèm E konsa peyi sa bèl sèm. Peyi a bèl men vizit la mwen peyi sa ou pa ka dòmi non se leve bonè al travay e lè w vin sot travay. Isi pa gen bòn non, pa gen sèvant. Ok ok ok ok mezanmi mwen renmen peyi a wi sèm m pap janm fin sispann di w mèsi non sèm e mwen konn kisa w fè mwen mete w mete m la nan peyi sa sèm ooh anpil sakrifis wi mèsi anpil sèm bondye ap remèt ou sa sèm bondye ap remèt ou sa sèm
frè m pale m de ou menm non di m kòman w kite ayiti menm kòman mennaj ou ye di mwen sèm. Ayiti sa a. Sèm, jan peyi sa ye la, ou pa ka gen mennaj. Menm manje ou pa jwenn pou manje alò wè la gen mennaj. Kisa? Se moun ki genyen medam yo ap chache isit pou voye ba yo wi. Bon mwen menm ou deja konnen m pa gen anyen nan menm deja. Malgre ou wè m fre, ou wè m fre se vre. M pa gen anyen nan foulay wi sèm.
Jan ou wè medam yo bèl anba sa a, ou kwè medam yo kite w konsa?
Foulay, mwen, ki bò sèm? Medam anba sa yo, si w pa gen lajan, se dyaspora medam sa yo bezwen ki pou ede yo retire anba. Bon, al bay Biden sa k antre la, on nèg k anba menm, medam yo pale pale avè yo menm menm menm. Wap pase di mwen, wap pase di mwen, sè m pa vle. M vin la sè m, mwen m gentan konnen se lekòl m prale sè m, pou m mache dwat. Nòmal jan peyi a mande. Konsa map fèl wi sèm. Na swete sa wi. Na swete sa w di a ou kenbe men w. Sèm, anpil moun gentan banm plizyè konsèy men men men patnè k mennen m lan la. Misye gentan banm anpil konsèy depi nan wout la la. Misye di m lè m vin nan al lekòl, konprann sa m di w, mete ti anglè sou mwen, konprann sa m di w. Epi pa fò pale tou e do nan kay la tou. Si m ka fè kèk ti bagay map fèl. Epi lè m jwenn bagay pou travay mwen m pa konn kòman sa ye. Epi kounya la mwen menm pou m ka al travay. Mwen dwe chèche travay.
Ok, ok sè. Mwen dwe chèche travay. Ok. Men, toulèka, pran tèt ou. Paske, moun Biden yo tou fè pale anpil de yo menm. Sa k pase sè m? Sa k pase? Enben, depi yo vini, yo bliye kote yo te soti. Ou konprann? Yo pap ede moun nan. Waw. An pake, ou konprann sa m vle di w la? E, avan pou moun travay, pou l voye chèche yon moun Ayiti. Moun nan red di anpil wi. Anpil sakrifis sèm. Anpil sakrifis. Mwen menm lè email mwen tonbe a sèm. M vole wi, m vole. Mwen okontrè m gen 2 patnè m la kap tann email yo la. Moun sa yo prèske gen nenpòt 600 jou. Ou konprann sa m di w? Email yo pa janm tonbe. Bon mwen menm lè pam lan tonbe m wè l. Se anlè m leve de menm anlè map rele anmweyy. Anmweyy frè m. M konnen ou sot monte avyon an, ou grangou. Anpil sèm. M pap ba w manti. Vant la ap bouyi la wi.

E fòm ede sèm. M tande von lòt moun la bon m pa konnen. Sè, sèm gen bagay nan menl wi sè. Kòm m tande gon lòt fi la, m kòmanse aranje m papa. Pase mwen menm, mwen m pap pèdi anyen pou moun isit frè m. Li map tann la papa. Frèm. Sèm. E mwen wi.
Oh oh.
Bon epa w ale m wè w fè yon bon ti tan la rayi. Ah oh zanmi te rele m la wi. Kote zanmi an? Ah pa di l la l ap vini. L ap vin salye w. M ta renmen wè zanmi w lan. Ah wi l ap vini. Oh koukou kote zanmi an menm? Oh zanmi an ap vini. Oh ebyen m ap tann li m ka wè ki a. Kòman zanmi w lan ye?

Ki kesyon li ye silvouplè?
Non non non m pa pè m jis pral refresh mwen mon ti jan fatige ou konprann mon ti jan fatige m pral fon ti benyen ou konprann non m pa pè m pa pè m kontan rekonèt ou la bèl Louna ok dakò pa gen pwoblèm non non m pa pè m pa pè m pa pè Mezanmi humm.
Aww sa misye genyen li gentan prale kol humm se bel fanm yo bezwen li gentan ap gadem gadem sal genyen lap gadem nan se mwen se yo tou ok humm ok se mwen se yo.

Lap di pa renmen salad, men fòm fè ti salad pou li. Oh ke m byen met sa. Sa bèl Luna.
Oh
Dina. Oh wi.
Mezanmi. Ou gentan leve fè tout preparasyon sa yo? Oh wi.
Oh gade jan yon fi ka okipe gason mesye. Oh.
Dina.

Se ooh Ou wè sèm gwo vye granmoun la kap banm bo Atò granmoun sa e sou gason l kanpe la Bon jèn ti gason resan tankou m m fèk vin nan yon gran peyi konsa Atò e granmoun sa la mwen kap M se Bellina. E wè sèm mwen m lal pa konn kiyès m ye non. Etan mwen menm vin nan peyi la e kot granmoun sa m prale, men rezidans sa m pa bezwen. M pral antre andan, si sèm bezwen m la vin chache m. Se pa sa, granmoun sa m wè la, se moun li met men sou mwen frè m. Oh! Mwen menm di wi.
Fè vini non cheri. Gen pa gen pwoblèm non sè.
Antre manje avèk mwen pare. Zanmi!
Tab la ranpli wi. Kòman ou ye la madam? Ou anfòm? M chita bò isit. Sèm Ou leve bonè konsa sèm ou fè tout bagay sa Fè lontan m pa manw ti diri a pwa nwa wi sèm Ah ou mèt manje Isi se isi se ou k sèvi tèt ou Pran Pran kiyè Paga Mete

Mwen pa manje bon wi yo. Sèm, nou gen gou wi nou menm. A, ou konnen. Nou tout dous dwèt nou wi nou menm. A, ou konnen. Sè w pa p fè nenpòt zanmi. Byen ke ou konn sè w konn fè manje. Men se la belle Luna ki prepare manje a. O, la belle Luna.

Bon se si moun ta kwape ve yo, ta fè yon jan yo di an tyès. Madam Madam Louna, eskize wi si m rele w madam, mwen m pa abitye avèk kwape ve, m pa abitye a bagay romantik sa yo. M plis wè a e bagay mari a mesye w ap regle la. Ou konprann? M plis wè sa. Mwen menm se m. Non non non m santi vant mwen kòmanse plen, m pa konn si e manje ak fè sa, fè. Vant mwen yon ti jan lè m bay sèp. Ou konprann? Se Pou pran tout san m, tout tan m pou m fè manje a.
M kontan se ou k fè manje a men m pa konnen èske se vant mwen k sere m ou konn m fèk vin nan peyi a. Ou konprann? M pa di manje a pa bon men m ap manje l men ou konnen sanble ke m fèk vin nan peyi a kè m sere m pa konn sa k fè sa non m pa konn sa k fè sa sèm.
M ka kite rès la pita m'a manje l sèm si sa pap deranje nou. Se menm nan mwen kap manje. Se mwen ki di Dina jodi an se mwen kap prepare manje pou ou. Wi m konn sa, mèsi dèske se ou ki prepare l men pandan m pran sòs la gon yon bout piman, m pa tèlman renmen pou piman, m pa renmen piman. Gon bout piman k pase anba dan m la li deranje bouch mwen. Ou konprann? Li vrèman deranje bouch mwen. Ou konprann sè m? E avan yè manje ou te fè a sè m lan li pa t gen piman ladan l. Li pa t gen piman ladan l. Li pa gen piman? Wi. Sè gon bout piman k pase nan bouch mwen li deranje bouch mwen. M pa tèlman depi. Ou konnen piman yo fè gason yo djanm.
Eskize m eskize m se piman ti afè m nan. Ok ok ok.
Ok. Mè di la.

M bay pwoblèm non. M fin manje, mwen lave asyèt mwen. M granmoun konsa, moun nan soti pou l lage l anba vant mwen. Manman w egare m yo mwen menm. M vin nan peyi a, e pa chache m vin chache tou mwen menm. M konnen m p ap manje, m ap gentan konnen. Humm, diri sa bon sa. Granmoun nan konn fè manje wi. E wi, menm pa renmen l. Men, manje a bon. M pa m pa deboute l ke m konnen manje a bon non. M ap toujou di l yo pa bon. Pou yon manje bon, granmoun nan vle Bondye. Humm frape vè frape vè bay ou manti humm m pa konn koman m te fè vin antre la an m pa konn granmoun sa lè li fè mwen ta granmoun nan e sèm kap reta granmoun li pou kòl.

de la belle Louna. Ou mèt pale wi sèm map koute w. Enben la belle Louna ou konnen la belle Louna son bon fi l ye. Ah son la belle Louna la belle Louna tout la sent jounen nan tèt mwen sèm. Sèm mwen di w deja m pa bezwen la belle Louna. Granmoun sa m pap kapab sipòte avèl sèm. Gad kòman w chita la ou alèz.

Hey m pral nan zen. Dat m pa tande zen. Jodi a la m pral nan zen. Jodi a e pou zen m la. M pral nan zen.